Bonjou, bonswa, bonswa, bonjou Bonjou liye, maten liye Bonjou, bonjou, bonjou guys Koman nou ye? Nou zemi, li fè chò, ok? Mwen mwen te mba ka antre nan machin nan la Telman l fè chò Granm maten sa, pou tout solèy sa yo, oh my God, Boston, mwen menm wè nou pa ka wè m tèlman solèy la vivan. Li fè cho anpil, wè, gade jan mwen fè. E youn te di m wè l met yon ti mekòp nan figi m, yon ti bouton la. A solèy sa, mekòp pa merite non. Wè menm pèg m pa met nan tèt mwen. M bay ti tèt mwen konsa m kouche paske li fè cho anpil. M konnen li pa prete paske cheve m frize anpil. Depi l mouye, l swe, li ap bagay. So, kòman nou ye? Nou wè nou pa ka wè m. M gen kèk jou la m pa fè yon ti vlog wi. So, bon m deplase kote m ye a. Oh, there you go. Kounya nou wè. So yeah li fè cho li fè chalè. Kòman nou ye mezanmi m gen kèk tan m pa fè yon ti vlog. Lè m fè vlog yo nenpòt videyo m fè an tankou si yon jou m des m pa al travay m fè yon videyo m gen dwa fè nenpòt 3, 4 videyo paske mwen pa gen tan mezanmi m travay ok m travay 24 seven ou mèt di so yeah So si nou wèm pa poste chak jou konnen se sak fè sa paske moun wè kap poste chak jou nan YouTube se moun ki yo pap travay ok YouTube se main job yo YouTube se full time yo fè full time se YouTube sèlman yo fè mwen menm mwen travay mwen gon lòt ti job ok so. Mwen gen yon job, e pa yon ti job. So yeah, so koman nou ye? So jodi an la, m pa off non, m ap travay pita nèt. So, m pral fè zong mwen, pye m, la zong menm paske m pa ka fè zong menm paske dwèt sa, m malad ladan, so m pa wè ki enpòtans li ye pou m al fè 9 grenn dwèt. Soya So mwen pral fè zo pyem paske nou gen pou nou pati ok Mwen gen pou m ale fè 5 jou deyò M poko ap di nou lè map vlog nap wè nap wè kote m ye Soya m gen mal fè 5 jou deyò so m pral fè zong pyem epitou m gen pou m ale nan souraj kote bagay Kote mwen mete bagay mwen, pou mal dèy kèk bagay. Apre sa lèm vini, map fè malèt mwen ansanm avèk nou, ok. Map just, m just vle moutre nou bagay mwen te achte nan, nan Fashion Nova avèk Forever 21, pou m ale nan ti vacation nan, m mèt di vacation paske mwen menm m travay chak jou, so ti tan sa la m pral fè deyò la, just. Yon ti tan pou m panse, ok. Pou m panse, pou m kite tout bagay sa yo dèyè nan Boston. So, pou m just, yeah, just free my mind. Pou m pa panse avèk lòt moun, avèk okenn lòt choz, okenn lòt bagay but mwen menm. So, so m pral fè zong pye m epitou. M grangou la, m gen yon kote m te vle al, gen yon bagay pou m manje but. Se breakfast sèlman yo fè so m pa konnen si map gentan fini avan yo fèmen pou m al dèyè li apre sa pou m ale nan storaj lan ok so ya jan w wè m di nou an m travay 24 7 m travay chak jou so si w wè m fè yon videyo. Se nan yon jou mwen off oswa si map travay pita pita nèt nèt. So mwen fè li. Mwen baka pa ki la non. Hold on ti moun. M toujou ap di ti moun mezanmi oo. Oh wè te gen yon polis la. Ti m bala jwenn pake li bò la. Paske m ba ok.

So there you go it's got it now m fin fè zong pyem kote an ye la sa e menm kote m fè sousim tout bagay sa yo but m pa janm fè zong menm la m pa fè zong menm paske sa malad ladan li so m paka fè zong menm. So mwen fin cheche zoom pye m apre sa apre sa mwen prale dèyè balan pou m manje pase m sot cheke yo fèmen a 2 zè so m prale dèyè li apre sa m prale oh m bezwen yon carry on yon ti valiz kenbe nan menm bezwen pou m ka mete kèk bagay avèk M bezwen yon lòt memory card so m gade nan best buy so apresa lèm vin lakay map montre nou bagay m achte nan fashion nova avèk forever 21 ti bagay m achte pou m ka ale nan vekasyon an ok so map share avèk nou pataje avèk nou epitou map tou fikse malèt mwen ansanm avèk nou jis yon ti video kado nan. M just vle fè but jodi an map rekòde nan telefòn mwen an paske m just pat feel like kenbe yon kamera nan menm m lezi ok bagay sa I don't know lè wap mache m lage yon ti gwo kamera nan bouda m nan bagay epitou lèm vini m kwè m prale jodi an madi m prale jedi map vini madi lèm fini mwen gen apwèntman doktè an pou figi an so yo ka tou fè kè miko an menm jou an. Oswa yo ka fèm retounen pou yo fè li ok so kemiko kemiko pil sa map fè an rele so se yon bagay yo pral mete nan figim pou li ka humm retire dekale tout sachet ki nan figim nan m ka fè li yon sèl fwa li pa bagay but dezyèm fwa how much do I owe you? Thank you so. So map vlog, map fè video lè mal kado gen lè ap fè li epi tou m kwè figi map pran nenpòt yon semèn pandan lap dekale so map montre nou pwosès lan kòman l dekale ennen so ya so ya sa se store bagay super dola ou pa wè gen scrubs la se de scrubs li gen valiz valiz sa yo.

Ok. So, m t ap tann lè li like pita, pita, pita nèt pou m te vini nan storaj lan. Men, m gentan konnen depi li fè pita, se lè lan desann m p ap leve paske lè m pral dòmi pou m al travay pita. So, m vin nan storaj lan. Sa se kote Yo mete um lè moun ap move yo vin dèyè machin, vin lwe machin la pou yo bote avèk ou ka mete bagay ou la ou ka peye chak mwa pou mete yo la. So ya sou mwen m peye yon ti bagay sa yo, m mete bagay mwen paske m te move kote m te ye an so pou lè m ap move ankò m bè.

Ok nou wè m So m lakay kounya Sa se bra kabon nan wi Ah non li parèt lèd Paske li ap dekale So nou konnen se ayisyen nou ye Depi nou gen kabòn bra lakay nou Nou konn sa l fè ok So Nou kontinye konsa Ok. Sè ya, mwen rive la kay, kounye la m pral ranje malèt mwen, konnen m di nou, m prale nan vacation. Ey, gen lè plim je m yo ap soti. Mwen di mwen ap soti. Anyway, sè ya m prale nan vacation, so m pral ranje malèt mwen. Tout bagay nou wè ti kabann mwen yo, sa e bagay pou m mete nan malèt. Woo! Oh, men malèt mwen. So m achte li nan stò sa ki rele nan stò sa ki rele Primark downtown Boston. Nou va nou va wè li bèt. Konsa l fè. So pou 58 dola. So on gwo malèt li ye. Pral manje. Oh, nou genlè wè boudam. Map montre nou. Yon bann bagay ladanl so sa. Sa yo se bagay m ta achte like nan Forever 21, Fashion Nova, bagay sa yo. So, m gen rad, m gen rad m poko janm mezire ni rad nan Oh, bagay sa yo la mèt. Oh my goodness. Ok sorry guys So m gen rad ki soti like nan fashion nova m poko menm mezire ok So m pral mezire pito map tou ranje yo nan malèt la So ok So sa son shoes Sa se shoes mwen achte. Ok, sa son chouz mwen achte nan footwear. E mou sa se yon valiz, sa se yon guess. Sa se guess valiz, ou ka apote li konsa. Oswa ou ka like, mete li nan sentou. Ou ka mete li nan sentou.

Mache ti valiz sa nan Macy's. Sa li fè menm jan avèk valiz Guess lan. But li se, ki mak li? Li pa gen mak. Mache li pou, li te 52 dola, li te nan sèl m jwenn li pou 15 dola. Ok. So, yeah. It's cute. Gad kòman l fè. Li, oh, li pa gen mak vre. M panse se yon.

So ti valiz sa yo yo like easy yo easy sou nan vacation ok ou nan vakans ou pa ap mennen gwo valiz bèk kenbe nan men w banm goumen mezanmi valiz konsa yo meni nou wè ti valiz mwen an tankou valiz sa like ou pa bezwen ap mennen gwo valiz sa yo nan vacation like yo pap ka antre nan malèt ou so ou ka just achte ti valiz sa yo just mete nan senti w. Lè wap soti pandan w nan vakans lan, ki jan evre sa mache? Sa w gen ou a, se sa e sosèt ou mal travay. Ok. Pou 58 dola, m pap ka vre. So, li gen yon bò sa, ok, lòt fi mete ala dan yon bagay li, li gen sa epitou li gen bò sa, m renmen bò sa, kote m ka mete rad mwen yo epitou m zipe li, so rad yo pap tonbe, you know, yo pap deranje.

Ok epi tou ti pat tou piti ok epa nan kotem pral yo pou mal chache pat bagay sa yo ok se tankou e nan otèl map desann nan otèl yo banw ti grenn pat yo pat menm ase menm pou lave bouch ou epi tou yon ti dlo nan ti bagay sa yo wap jwenn yo nan mesi lèm di mesi se nan tagèt cvs wò green place paske yo gen yon ti kote apa yo mete yo ki plen ti bagay tou piti piti sa yo ou pa bezwen al achte gwo gwo bagay ok sa se bagay poum lave figim wè li. M gen yon gwo boutèy la so m mache yon ti piti. Avèk yon bwòs m ka just plwaye li m lagel nan malèt. So granmoun m fè pakej yo ok. M pral mezire yo. Lè m mezire bagay machin an pral make yo pou nou wè ok. So mache ti bout pantalon sa li chifonnen. Li te 6 dola. Granmoun gade wè li 6 dola. So men koman li fèt ok. Li fèt konsa epi tou ou marel la ok. Epi tou manche ti may ti tèt may ou sa pou 6 dola tou. Sa son de djòl kote lap voye mwen. M pa ta achte ti mayo sa pou m mete a pantalon sa nan bèt. Mta mete la vant souple. Nou konnen vant lan gwo. So what? Nan fanmim nou toujou gen ti vant sa. Tout fanmim. Manmanm, sèm, ok yo gen ti vant sa. Ki tou te fè pitit, ki tou pat fè pitit. Depim tou ti, depim ti boul m te toujou gen gwo vant. So, mwen chwe ti tèt mayo sa pou Silo la. Epi tou sa son lòt ti pantalon a flè. 6 dola. Tcheke Primark paske wa jwenn Primark pa menm bay chè ditou ditou. So ti bout pantalon sa 6 dola li a flè talè lè limyè a fè nou paka wè ok li avèk flè so m renmen li. Primark fè m sonje Shein avèk yon lòt ti mayo ankò. Konbyen kòb ti mayo sa ok so. Ti mayo sa li like klète nou wè nou ka wè like tetem parèt ladann but m ka mete sou sa bon kote m prale an li fè cho anpil so m pa I don't mind metel konsa m ka mete konsa siw vle but m just pap retire menm ok pou nou wè so ok so ti bagay sa I don't know m genlè ap map kitel m pa prale avèk li paske lèm vini m gen pou m al yon lòt kote ok so m gen dwa mete li but. Men kòman li look m renmen li like se yon jumpsuit li ye li long li long anpil and it's comfortable I think m gon bagay konsa nan fashion nova so map kite sa m pa pral avèk li rad sa m pa pral avèk rad sa tou map kite li paske li like manch long so avèk de bagay sa yo ok so. M pa gen sitie sou mwen. So ti bagay sa. M koman l fè ok. So so. Sa se yon body suit li ye. Li manch long but li itil. Menm ke kote m prale an l fè cho m ka toujou mete l. Epitou sa tou li fè se tankou yon bagay beach li ye. Epitou li like long ok. Nou wè. Li long. So yeah. Mwen vle sa. Yeah. Menm ke like map soti m ka met sa. But map met soutye sou mwen ok. Map metel konsa so. But this is cute. That's cute. Sa bel anpil. Bouke. So m ka mete sa epi tou m mete sa sou kote m. M mete bagay mwen ladann. Tout bagay m te montre nan video Shein yo m prale avek yo. Ok so e kòm si m pran tout rad mwen yo m ale pou m al fè 5 jou ohh. Ohh lè fè cho anpil ok mwen bay ti sos la pa cho konsa so nou gen yon chouz sou pa m konnen depi w isi ou konn fache nova. Tout moun konn Fashion Nova ok. Isi al make Fashion Nova Fashion Nova pwen kòm wap wè pitit. M te mete video M te montre yon video kòman pou nou moute sou entènèt pou nou al shopping ok. So sou si ou pa konnen tcheke video a so si ou nouvèl sa map di la si ou se nouvo subscriber. nouvo abone sou chanèl lan map di nou mèsi paske w abone mèsi paske w gade videyo so si wap gade videyo sa tout lòt videyo m yo ale tcheke yo ok pa gade yon sèl videyo epi tou ok se yon ti soulye sa yon ti sandal m ta achte yon lòt ti sandal konsa m pap ko fè bagay sa yo review m kwè li se yon koulè nwa e blan Mwen ta se koulè blan li ye. Mwen kòmande lòk. M pa konnen pou ki sa klè te an fè kon sa non but. Men li. Mwen la leve pye m pou montre nou ti souli a. Ok men li ok. Mwen montre nou mwen mete l la. So mwen kòmande lòk li vwèman bèl. Li fèt mwen. Pye fè m mal. Oh my god. Bon ya li fèt mwen. Ok. Li vwèman bèl.

M ka mete li avèk bagay mwen an. Avèk kès valiz mwen an. Ok. Konsa. Sa va Gucci. E pa pa Gucci bag li ye non. Li gen di avèk Gucci. Se kès. Fon an ti rad sou tete. Ya sa son saz laj.

Ooh girl Let me stop Wow this is a outfit Sa son abiman wi Yup Sa son abiman Mwen renmen abiman Mte just order li paske mte renmen l So li like ouvè dèyè

Lunette sa mpa konn anpil fot li fè mwen pa vin tèlman renmen avèk mwen gen lunette sa ooh yeah sa sa son vye lunette li ye ooh so m renmen sa anpil. M pral ranje bagay mwen yo ok so si w te rive jiske la nan nan videyo an. Map di ou mèsi paske ou te gade ok mèsi paske ou abone tout nouvo abone mwen yo map di nou mèsi ti bagay sa ma cheri m fè kache m pa konnen m ka mete sa sou mwen ti mwen fè kache sa ok oswa mwen ka mete jip sa sou mwen ke like li li li long but like li fè epi tou li fon so sa m panse. Li va metel nan bouch la konsa. Yes. Oh gade li pa ale avek li non. M panse l ta prale avek li. M ka metel avek yon ti tet mayo blan yo tou so. So yeah. Fom pral fikse bagay mwen yo. So si w te rive jiske la nan video a map diw mèsi paske ou abone, mèsi paske ou pataje video m yo. Mwen map di yon gran mèsi avek Eliante paske li toujou sipotem. So yeah Eliante avek Rose. Tout moun sa yo avèk mèt Tilda mwen renmen nou anpil ok so mwen diw mèsi ou abone pataje gade video an so nou konnen mwen renmen fè ti vlog mwen ok poum pale so yeah oh te gen yon moun ki te mandem èske m gen sèk nan danm yes m gen sèk nan danm paske mwen gen over bite paske m te konn souse dwèt so li vin fè danm lonje devan anpil epi tou m te gen youn la ki te kwochi so yo retirel pou yo te ka fè espas pou yo pouse dan yo dèyè, se poutèt sa mwen gen sèk nan dan m ok sèyè so map wè nou nan yon lòt videyo ok.